Li envite m lakay li, lè m rive lakay li, men mwen menm paske... Sòfe, sòfe. Non, li... A, m konnen jilèt ou ye, w ap fè sa. M konnen jilèt ou ye. Li di m li pa gen mari kounye a, mwen menm m di, anben pa gen pwoblèm, lè m rive papa mwen, ti dam nan rete nan kote papa l, lè m antre. Ok. Men li te andedan, bagay sa yo te gen teni, bagay espò, kote l ap fè espò. Ok. Epi nou te ansanm, bagay sa yo nan chanm nan sou kabann nan. Epi mari a. ki pat la epi Maria vini ap antre. Kisa? Ah Maria vini ap antre nan kay la monchè. E kisa ou fè? Kisa ou fè apre sa? Non anben tande, Maria li menm li konnen. Ou kache? Lap frape, frape, frape, frape epi dam madanm li pa janm vin vin ouvri pou li. Kounye a frape, frape kounye a lèl sonje kle li te nan pòch li, lèl louvri poul poul ouvè pòt la kounye a li panse dam lan te gen yon gason avèk li epi epil tou pase nan kizin nan li pran kouto bay Zara, m tande misye ap vin kap pale la. Ya, egzakteman.

Vanessa kòman ou ye ou anfòm?
Trè byen trè byen chouchou e ou menm? Bon nou anfòm la tou wi.
Ok gade sa te fòm an pwoblèm jou lòt e fò l jije nan fenèt la. Ah bon m pa bezwen di w m pa bezwen di w men m te di w pa gen mari bagay sa yo mwen menm m te vrèman panike paske Lè m tande mesye ap vini avèk kouto, bagay sa yo, m tande l ap vini an ltou, pa gen tan di m pase dè kabann nan, m t ap vrèman, m t ap nan cho wi. Se jisteman yon bagay m pa renmen fè, men ou konnen m renmen w. M oblije, men m pa renmen fè sa.
Wi, men mwen menm tou m pa renmen fè sa tou, ale kay fi ki gen madanm, sa k fè m te mande w èske w pa gen mari, bagay sa yo. M pa renmen ale kay fi gen. Ok ok Gade chouchou an nou kite sa Gade ou pa janm moutre machin ou e kay ou Ou pa janm moutre m anyen ou Sèlman ou di m ou genyen men Ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm pou sa E ta di tout sa m M pa vle pou w vin ban m blòf non Non non e pa blòf M pa vle sa Paske gason deyò a e sèlman Non non pa Pa enkyete w cheri Pa enkyete w Ou wè sa nou pa gen pwoblèm pou sa E ta di kesyon machin bay sa yo ta di kay, ta di nou, nou pa gen ti pwoblèm sa yo, ti konprann? Sa vle di se ti pwoblèm nou rezoud, ta di se pwoblèm nou rezoud deja, ou konprann sa m di w la? Se ta di, ou pa bezwen gen tout, se ta di depi w avèk mwen ou nan vi m, se ta di w ap alèz, ou mèt m pwomèt ou sa w ap alèz anpil, se ta di m ap mete w nan bèl kay ou pral byen viv, èske w konprann sa m di w la? Ya, ya, ou mèt, ya, ou mèt kwè m, ou mèt kwè sa m di w la, se ta di. Ati mariw la ou pa bezwen Ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm pou sa wè Sèt a di depi ou nan vi mwen ou avèk mwen Wap banm tout sam bezwen Map baw tout saw bezwen Map baw tout sa ou bezwen bèl kay bay sa yo wè Bèl machin dènye modèl you know Sèt a di bèl machin dènye modèl Sèt a di nou pral Nou pral byen viv Waww Sèt a di nou la nou pral byen viv Nou pral mennen yon vi de lux. Ok ok ok. Pa enkyete w, pa enkyete w, tout sa m di w yo se, okontrè m ap prepare m la, nou pral konn ale, al fon ti vwayaj ansanm. Se vre, nan ki peyi nou prale Sousou?
Bon nou prale Etazini, èske w konnen Etazini?
Waww! Ozetazini, waww! Las Vegas, Jowou.

Map jisteman fèw konnen.
Ou konnen m renmen w anpil. Ou konnen fòm mete pwen pou ou. Nan nou bouda la fè mal. An manje ti pizza.